Cherim nan wap sezi wè bon fèt konsa. Sa kap fèt sa kap fèt se Landy vibe sa kap fèt tout moun nan jodi a mwen tounen ankò avèk yon lòt video pou nou video jodi an se yon video detay si w konnen w gen timoun bò kote w lan ou paka tande video sa. Ok Nou tande Nou pa ka tande l devan timoun Paske sa m pral pale a la e bagay detay detay Avan tou m ap di nou byenvni sou chanèl la ki se Landy Vibe Si w potko abòne m ap mande w fè sa Epi pa bliye pou w bay videyo sa yon like Pa bliye ba l yon like Ok Pa bliye tou pou nou pataje videyo an pou mwen epi kòmante silvouplè paske videyo sa yon videyo detay. Ok mèsi. Videyo jodi an, mwen pral esplike nou, mwen pral fon ti pale de fanm a gason avè nou. Fanm a gason, nou konnen deja moun ki gen mari, ki gen madanm. Fanm a gason, guys. Pou yon gason santi l satisfè lè yon fanm ap fè sèks ansanm avè l, fòk ou tete 2 boul grenn li yo, fòk ou souse pou li. Ok. E sa gason an renmen. Anpil gason e konsa yo ye. Yo toujou renmen pou fi an souse pou yo avan, epi pou yo fè pou fi an tou apre sa pou yo kapab jwenn plezi pou yo kapab antre nan sa k ap fèt la nan relasyon an fi yo apre sa gason yo ankò lè gon pòs ankò m konnen gen gason ki renmen wi lè gason an kouche sou do epi ou menm ou monte sou li humm Ou bal do. Ou monte sou li. Konsa. Ou monte ou bal do. Ou monte sou li konsa guys. E pi wap. Yo reme sa anpil. Yo reme. Gan anpil ki reme sa adan. Avek moun anko. Yo reme bak chat. Yo reme bak chat. Men mwen men. M pap pale de moun. M pale de ou gason yo. Ok. Apre sa. Sa nou konnen anko. Nou konnen lè nou fè sèks pi souvan li bon pou nou, sèks lan li rajeni nou, li rajeni nou, si w te, si w te granmoun la w ap sezi w kòmanse jèn, sèks, sèks lan son medikaman li ye. Li son pi gwo, pi gwo, pi gwo medikaman pou kò a, paske defwa lè kò a mande l fòk ou ba li l, fòk nou bay kò a sèks lan paske San li menm, nou ka manje, nou bwè vre, nou pase krèm, nou benyen, men gen yon lòt bagay li bezwen, ki se ti koulout la. Li bezwen koulout la pou l kapab, m, m, Oouyy! Guys, e pale m vin pale avè nou la. Anmweyy, m te rann di nou anke videyo an, videyo detay li ye. Lè pou. fi a santi l byen, pou fi a santi l satisfè, fòk gason an byen karese l. Lè m di w karese a, yo te karese rans non, fòk gason an byen karese fi a paske gen plizyè, chak fanm pa gen menm pwen sansib, e pa menm kote. Chak moun gen yon kote diferan, yo di ke fòk gason sa fò, pou gason sa antre kote ki Humm pou l ka jwenn bon san bon pou l ka jwenn boul boul boul dòzè a pou l ka jwenn boul dòzè fanm nan fòk li byen manyen l byen peze l byen karese fi a ou menm tou fanm nan cheri m nan ou gen pou fè yon gason depale pou l ap ranni han han han tankou yon bourik se lè ke w kòmanse karese nèg sa ou kòmanse nan pwent zòtèy li ou monte ou monte ou rive tout la ou tout Pavillon zòrèy li tout cool pase lang ou tout la yo ouff lanmou kap tonbe love fò nou byen karese mesye yo souse tete yo bol pase men sou pol tout rèl do moun nan tout sa yo waww lè Gen gason ki pa menm tann poul penetre fi an epi gason an gentan satisfè li gentan vini ok di m pa di se satisfè non li gentan gason an gentan vini lè fi an pran sanl lè fi a byen karese nèg li nèg la gentan vini on fanm konsa nèg la pap janm renmen pèdi ou pa konprann lè wap fè lanmou avèk nèg la sa fòk ou aprann ka gaga nèg la fòk nou gagal ou pa konprann ou menm tou ki gen mariw aprann gagal bal bal afeksyon bal bon lanmou Kaka nèg la Si w pa kaka nèg la zafè w E fanm ou yo si w ap montre w ke ti sisisisisisisi E vre e ba w Apre sa Humm Gen yon lòt bagay ankò Gen yon lòt bagay ankò pou mesye yo Pou yo fè pou medam yo Yo konnen l deja Sa pou fèmen pou medam yo, nou gentan konnen l. E sousè. Anpil fwa, lè nou fin byen tanponnen bagay la, asi, apre sa pou nou, yo renmen sa, li bon. Mh, yo renmen l, mh. Cheri m nan defwa, fòk ou byen tate li, fòk ou byen tate l. Apre sa cheri m nan pou ba l bon kout venn, bon ba l bon kout venn pou l santi l, hhh. Mwen tap pran anyn. Sitou m konnen gen anpil fi. Bon mwen menm, bon gen anpil fi depi ou wè fi a cheri m nan, ou wè ou kòmanse karese fi a cheri m nan, depi ou kòmanse jwenn a boul lap danse, li paka tann ankò. Bon lè fi a paka tann ankò fòk li danse, lap danse li paka tann ankò. Depi ou jwenn a boul dòze a fòk li tranble, fòk li detire. Ayy! Hee! Video a, video a anpil guys, gen pawòl, gen pawòl. Mwen ap mete fen nan videyo an la, men map vin avèk rès lan pou nou paske m poko fin pale, map vin avèk rès lan pou nou paske bagay yo anpil guys, bagay yo anpil, bagay yo melanje. Ok, map di nou mèsi. Mèsi dèske w t ap gade videyo sa, avan mwen ale pa bliye bay like, avan mwen antre tou bay like. Mèsi guys, n ap re wè ankò.